Se pati la kounye a la. Pale. Sa e pa telefòn mwen sa lap fè la m pat pati kite l la. Pardon. E pa konsa m te pati kite kay. Tale, nou pa sa ki nan pa fonyant dan kay la. M mete l travay nan raje, kounye a la li wè m etire l nan raje a m vin mete l travay anndan kay. On ti bagay ki tou fasil men, men, men anpe bagay m pati. Sa vle di ranje l ranje yo la.
Ye sè djouli sa. Ye sè djouli sa. Wè. E li k fè. Li k fè sè Clara dekouvri m. Li k fè sè Clara dekouvri tout panse m gen nan tèt mwen. Adye bondye. Adye bondye. M sonje dantan m mesye. Se lontan la Sèjouly gentan gentan ba gwo kout raso. M gentan gade m gentan ap m gentan ap kondwi zonbi l deja avèk bèl chaplèt.
Bon mesye oo. M te di Sèjouly la e m bezwen l. M pa konnen si m ap ka wè l aprèmidi an. Papi m te rele l, m te di l pou l pase kote m malgre m ap al sòti, paske m p ap ka pale lakay la ansanm avè l e la pou nou pale. Men m wè l poko parèt. Paske fò m pale avè Djouly wi paske jan bagay la ye la, m pa vle pou Jid al tounen nan vye bagay sa l te ye ankò, pou l rete pou l sispann ap anmègde Jid.

Mesye oo. Nan figil wi.
Ew wè sèk la ap ale avèm menm pa kwè map map rete swiv pawòl sèk la yo paske sèk li twò enpertinant oh fi a vin sou mwen kareman oh dèjid la oh sèk pase oh. Oh sak gen? Sa fè gegegegege. Mesi a woo. Gade jan Roulia de la tèt o pye. Ki bagay sè sa? Bagay sè. Ki sè sa? Vye Julia m gade l jan de la tèt o pye gade. Gade. Sim pat gentan pran levanjil mwen jip. Ayayay. Se mwen ki konn sa m tap fè l. Ou konprann map pran ti rete paske m te vin bezwen l m pat ka pale lakay la avè l. Fòm ka ap pran ti tann li la si m pa wè l m prale. Bon mesye ou wè nan kisa Jude mete m. Ou wè nan kisa Jude mete m. Ayayayy.
Oh!

Ou konprann m pat ka pale lakay la pou m te rele w nòt rejou m te di w sa. Mwen bliye, si m te konnen w te rele m ankò jodi a. Talè.
Non, non. Paske lap pale avè m li di woy gen lontan l pa fè foube. M pa di m kite nòt dan, depi w wè lakay la gaye konsa l tap fè tiktok li pat gen plas a bouda l. Mwen pa gen rezon memwa k sou moun konsa. Menm si se tiktok li tap fè sou telefòn map kenbe l nan.

Epi, m t ap fè l tout sa ke m pa t dwe fè l. A e, gade, anfen, w wè, m gen de lide, men m plis kwè nan lòt ide a, se kite levanjil la epi antre. nan dyab la ankò. Non mwen m denbe pase m pa fè m pa rele w ankò paske m konnen m di w nan zòn sa yo nap ka pale paske m pa vle Anbyen bondye m pase pa gen pwoblèm. Paske w konnen gon seri de moun yo pa bezwen tande sa nap di poutèt pou afè bagay epa ou konnen m te di w pou afè baay Jid la m te bezwen pale ansanm avè w. Ah bon pou baay Jid la. Ah makomè. Non Emma ou konnen ou konnen yon bagay sè Djouli ou konnen sèvant Bondye w ye pa vre? Ok chérie. E sèvant Bondye w gon seri de bagay ou pa fè. Dakò sa w di a. Pase lè moun nan konvèti pase Bondye rele moun tout nan tout fason pa yo. Pase lè moun nan konvèti vrèman kote l te a Bondye pran epa moun nan pap chanje yon sèl moman ou konprann li pap chanje yon sèl moman e Bondye moun ki pou vrèman chanje ki pou fè rès bagay yo nan li menm e Bondye k pou fè l. Ou pa konprann okontrè bal konsèy poul pa kontinye fè sa lap fè a men pa kòmsi pa fawouchel pou wap dil yon seri de bagay bagay wap fè moun nan kore wap fèl retounen nan vye bagay lal te ye ankò ou pa konprann chita.
Depil tandem parèt m pa menm bezwen relel fòl soti vin jwenn m. Zonbi!
Epi pou fè sè Djoulie konn jòj a kisa sa ekri. Se avèk S ke l ekri. Antouka, Jid, se ou k pou deside. Se gason w ye deja, gason w ye. Ou se mèt tèt ou. Apre Mòpyon, ou se mèt tèt ou. Mwen menm m ap deside, mwen m ap fout kite levanjil la pou l. M pa nan bagay sa yo Klara, m pa nan levanjil ankò. Manje Djoulie.

Tout sa m fè nan lavi tout kont mwen. Depi Jili ale a, m al travay, men e pa avèk yon konesans. M pa gen yon bon sans mwen sou mwen vre. Bwè alkòl tout jounen, e pa sa k lesansyèl la. Men kot timoun mwen yo? Sa timoun yo ap viv?

Gadon anbe anbe, anbe sa ou rete pou fè la, e kòlèt mwen ou rete pou pran dan kay la? E kòlèt mwen ou rete pou pran dan kay la, m pa di m kite ou pou fè travay, m kite telefòn m ap chaje, premye parèt m parèt premye kou sou kisa kout je m tonbe sou telefòn, epi me bagay m ranje sou bèt sa la m vini, m vini m te kite ou pou ranje. Kavka jel fout chèch. Ou te ranje ou pat konn bay nou kay kiyès ki bay yo? Manbo te ou te rele nom nom vin andan kay la? Ou te rele nom paranw vin andan kay la? Kiyès ki te vin la? Ou te wèl te vin la? Se nou menm ki pou edel priye wi.
Ou konnen si nap emèg si nap emègdel wap fawouchel. Nap bal fawout. Sa ap vin dekouraje li kounye la menm li retounen nan menm tenten ankò. Ou pa konprann? O kontrè se nou menm ki pou edel priye bal konsèy di sa lap fè a pa fèl pase ou konnen sa menm bagay riz sa li te gen nan li menm nan li poko fin soti nan li menm ou pa konprann? E pa konnen m pa konnen sa lap fè m konnen sa lap fè a e pa yon bon bagay lap fè. Sèk la banm diw. M pale ansanm avèl sou sa. Pa di.

Konprann? Lè tout timoun yo nan menm, men jounen jodi a, lòt kote m ap viv. Jili toujou di m l al lakay mwen l pa wè m. Lè m mande timoun yo, li pase yon sèl fwa nan semèn nan. M pa santi m kapab ankò. E m pa vle lòt fi. Paske dayè, moun m pral pran ki pou okipe timoun yo, sa pa pou yon vi vre. Bèlmè pa manman.

Pran bagay la pou jwèt. Satan ka kase kou l wi.
M byen kontan w konn sa. Ebyen nou menm travay nou nou gen pou n fè. Se ede l priye pa fawouche l. Ou pa konprann? Si w wè ou wè. Mwen jil ou a pa zanmi m. M konnen l pa zanmi w.
M konnen l pa zanmi w. E sèvitè e sèvant Bondye w e. Antouka m pral m pral jwenn al pèsekite. M pral jwenn al pèsekite w. Ou wè vye fanm ki te vin la lakay nou la. Li t ap vin di. Li t ap vin di. Zanmi. Zanmi. Zanmi. Gade m pral espèd ou nan boudal la pou. M te voye w lè l deja kounya a e li kap di m sa pou m fè. Kanpe la gade kouman sa fouti m pale avè l nèt. M te pou voye w lè l deja menm si m pat voye w men ou pat pral lè l paske m pat pale avè w deja m pat di w m bezwen pou pèsekite manzè bon mwen.

E sèvant Bondye ou paka kenbe vid nan kè. Ou tande sam diw la? Ah bon. Se ou menm ki. Pa fòsem. Kòm ou te gentan nan levanjil la avan. Si ou menm wap reyaji konsa. Tout sa ka koz li retounen deyò a wi. Si wap reyaji. Ah li ta anvi tounen, li ta anvi tounen. Non non non non non. Pase li dim li pral manjem. Non ebyen. M tande sal diw e men pa emosyon lap pale men ede pou m edel priye.